Ou konnen m toujou ap pale de kesyon sekirite e m te esplike yo poukisa ke nou pa dwe pale de entèvansyon, poukisa nou pa vle entèvansyon, poukisa se yon asistans teknik ke nou mande. Ou konnen m toujou ap pale de kesyon sekirite e m te esplike yo.

Nou oblije kounye a ap jere tout sa k te pase mal nan entèvansyon yo. Ki fè ke si n ap pran yon desizyon kounye a, se yon desizyon ki pou fè ke lòt jenerasyon yo pa vin nan menm pwoblèm sa. E se poutèt sa nou te di yo kil fo yn asistans teknik a lapolis e o fòs zame dayiti. Kòman pou asistans lan li manifeste? Nou t ale nan lè detay. E lè n t ap pale an detay, m t ap gade Jeneral Laforè je nan je pou nou te di l men ki sa egzakteman ke nou ta vle. Premyèman, sa pou Kanada fè pou nou, premye asistans, se pote rès materyèl yo pou nou nan menm avyon lame kanadyèn yo. Paske nou konnen, yo te sibvansyone transpò a pou nou, men yo te pote 3 blende MRAP, e blende sa yo oblije fè travay ladan yo, se kounye a yo bon, apre 15 jou yo te oblije fè ti travay ladan yo, donk nou mande yo pote materyèl yo pou nou, rès 15 blende yo, e pote yo vini tou fini, piske Kanada genyen. kawoutchou ki blende, li gen pwoteksyon de radyatè, tout sa ki te manke yo, nou panse ke avèk lè zot materyèl, avèk lè minisyon, sa pwal deja mete nou nan yon pozisyon ke inite taktik anti-gang yo, ke direktè jeneral la fòme, ke yo pwal gen materyèl pou yo kòmanse avanse e kòmanse planifye repons yo. Donk, se premye bagay ke m te di, yo konsyan de sa, kwake yo se yon konpayi prive kanadyèn, se pa Leta kanadyen, men jan bagay la ye la, yo oblije mete bouch yo pou ke nou jwenn rès 15 tank yo e rès materyèl yo. Sa se la premyè choz. La dezyèm choz, nou panse ke avèk okipasyon bandi yo de zòn metwopolitèn nan, ebyen, inite taktik anti-gang nou an, li genyen yon efektif ki pa sifizan e ke yo menm o nivo de fòs lame yo e de jandamri an, yo genyen dè inite ki ka konplemante pou ke nou gon fòs konjwen avèk Ayiti ki ka yo menm fè operasyon plizyè kote alafwa. Men toujou avèk UTAG, Inite Anti Gang, ke nou fòme a ki ka bay akonpayman e lè sa a.

li menm li vle vrèman asiste ebyen nou ka di Ayiti fò ke inite sa yo yo fòme yo pandan ke inite taktik anti-gang yo ka sou teren e pwiske nou genyen anviwon 1200 ofisye e sòlda ki fòme swa an Amerik Latin oubyen o Meksik oubyen isi mwen panse efektif la deja la e fò senpleman met sèz inite an branl pou ka ede lapolis la lè ke gon pwoblèm. E lè sa a, enstitisyon pa nou yo ap ka rive jisteman fè travay la apre yon tan e y ap wè ke yo ka pran responsablite yo o nivo teknik. E dènye pwen ke m te soulve avè yo, sou la kesyon imanitè, imedyatman ke jisteman zòn sa yo libere, se 16 inite ki yo menm akonpanye de vrè òganizasyon kominotè yo, de relijye ki yo menm ki pou fè distribisyon nan zòn nan. Fò yo pa rantre nan sa k te konn pase otrefwa pou ke yo kite distribisyon a de ansyen chèf de gang ki yo menm vin ankò pran fòs nan zòn nan. Nou te wè sa te deja pase a yon òganizasyon brezilyèn, Vira Rio, ki li menm t ap pwomouvwa sa. E sa pa bon pou nou. Donk lè sa a, fò yo si ke kesyon imanitè la, se pèp la ke y al jwenn, se pa jisteman bandi pou l al jwenn. Ki fè ke nan sitiyasyon sa a, nou te eklèsi senk pwen sa yo

Yo menm, yo pa bezwen rete, ka gen des experts en formation ki rete, men lè sa a, asistans lan li limite dan le tan ki ka pèmèt ke nou avanse. Tou sesi, nou te di nou t ap pale teknik. Men sepandan, men sepandan, tou sa avan l fèt, Fòk ke nou genyen gouvènans lan. Paske si w genyen yon asistans ki vini la sou fòm dèd a la polis ou a lame, e bon konnen sa k ka pase, yo ka pran gouvènman sa la ka panse Nan tèt li se ranfòse yo vin ranfòse l a wi e fò ki yè se konpwomi paske yo menm yo pa vin asiste pou konsolide gouvènman non yo dwe vin asiste pou ede pèp ayisyen kont pwoblèm ke l gen la a men se pa pou le gouvènman e se petèt sa nou te di l nou menm gon depasman ke nou fè nou menm ki te toujou nan opozisyon ki te kanpe. Nou di gon depasman ke nou fè pou nou fè apèl a yon konpwomi istorik. E konpwomi sa a, se yon konpwomi kote ke fò nou pale ak sosyete a. Paske nan peyi a chak moun genyen yon pwopozisyon ke y ap fè.

Le plus souvent, nou menm nan sektè politik la, ebyen nou pale, nou panse ke nou pale pou tout moun. Non, nan konpwomi sa a fò tout sektè yo sou tab la. Fò sektè politik la, nou, ke nou kòmanse pale avè l, kòmanse avè l la, fò n pale avèk sendika yo, avèk sendika, fò nou pale avèk sektè prive a, Fò nou pale avèk inivèsite a, fò nou pale egalman avèk sektè de baz yo, men fò nou pale avèk moun ki nan peti e mwayèn antrepriz yo, agrikiltè yo, bizismann yo ki nan moman an plen pwoblèm. Malerezman gen anpil nèg nan politik la yo pa gon poul nan peyi a yap plede pale men yo pa konn doulè yo pa konn doulè yo pa konn doulè nèg kap fè biznis la yo pa konn doulè lòt moun yo e se poutèt sa politik la sèlman pa ka pale pou tout moun yo fò yo pale paske se yo ki envesti nan peyi a se yo ke kamyon yo bloke se yo ki gen pwoblèm donk fò yo gon mo pou yo di tou e mwen panse ke Rankontre sa yo, yo pa dwe twò long. Yo dwe rapid pou sosyete a li degaje jisteman solisyon sa. E nou menm nan Ayiti an Aksyon nou di, nou di, kèlkeswa solisyon ke sosyete a degaje, depi li majoritè, nou pap konbat li. Pozisyon nou toujou klè nou menm nou pa nan Ariel. M gen dwa rete nan pozisyon m men m pap konbat li paske jodi a sosyete a tou si jwenn yon solisyon fò l avanse. Fò l avanse fò peyi a avanse. Paske jodi a, gen anpil moun ki rive nan peyi sa a ki an sitiyasyon ekstrèmman difisil. E nou teni kont de yo, sitou de majorite silansyez la. E se poutèt sa nou di, tout sektè sa yo ke nou pral rele pou nou pale avè yo, fò yo reponn, fò yo pran responsablite yo. fò yo vini pou yo tande yo pou ke yo degaje pozisyon yo. E pozisyon sa a, lè l pozisyon majoritè, pa gen oken blan ki ka vin di se pa solisyon ayisyèn nan. Pa gen oken blan ki ka vin di l. E mwen menm mwen di l, kèlkeswa pozisyon m,

le plus rapidman sosib, pa gen tan, avèk lè gwoupman de metye, lè kòporativ, avèk lè zòganizasyon de defans dè dwa zimen, le sektè prive, pou ke gon solisyon majoritè ki soti. Solisyon sa a, nap kanpe dèyè l pou n di vwasi la solisyon ayisyèn. Donk nou mande tout aktè yo fè yon sakrifis, fè yon depasman. pou se yon konpwomi istorik pou ke nou ka rive nan yon solisyon ayisyèn kote nou mande blan pa fè entèferans ladan l, tande sa n ap di a, gade sa n ap fè a, kite nou pran responsablite a, men n ap bezwen asistans lan ki pou ede n a sòti, asistans teknik la m sot pale de li, asistans ekonomik la tou, piske peyi a. Atè, nenpòt ki lòt gouvènman ki vin la, w ap gade, kès yo vid. Donk se poutèt sa nou di, Lend dwa nous aider à sortir de lend. Alò ke èd ki te pote pou nou nan entèvansyon an 94, li ede nou a rese dans l'assistanat. Nou pa vle sa. Il faut ke si nou jwenn yon èd jodi a, nan 25 an, nou pa gen pou nou rekòmanse nan sa ankò. E se poutèt sa nou te gade delegasyon je nan je pou n te di l, yo te konprann e yo te di nou ke yo menm se nan liy sa a ke yo ye. Nou espere e n ap kontinye pran responsabilite.